Bonjou, bonswa, depan de lè nou wèl gad videyo a. Jodi a nou pote yon pi bèl videyo pou nou. Koman ap kapap mete dwa dotè sou videyo nou gen sou chanel YouTube nou byen imaj, li pot sa al di ki enpotan pou nou sou chanel YouTube nou. Nou wèl e byen rapil pou nan moutre nou koman ap kapap fè sa. Nou wèl moutre nou nan de fason nan ap ka fè sa. Premye fason an ap pase sou YouTube studio menu. Dezyèm fason an ap pase sou e pa mwayen de navigatè Google Chrome. Men nou pa bliye di nou, moun ki gade videyo a jiska la fin, se yo menm kap kapab wè sa kap fèt lan. Ok? Pa kou, pa ne ke komanse tande videyo a bi pou pa fin gade l. Fok nou fin gade l, sitou yon moun ki gen yon chanèl YouTube, ou ta renmen mete Mete video oubyen imaj wap poste sou chanèl youtube ou an sekirite ok se yonn pou de rezon nou mande nou pou nou swiv jiska la fen e nou pa bliye di nou tou e toujou e pataje video yo nou menm ki deja abone ansanm avèk mwen e sa ki poko abone yo tou nou mande nou pandan nap gade video a pa neglije abone pou nou kapab ankouraje m avèk travèl. Ok nou wale byen rapid sou Youtube studio Premye opsyon Nap fè Nap pase premye kote Ok nou antre sou li la Otomatikman nou antre sou li Nou wale sou video yo Ok nou wale montre ou video M gen ki prive Paske fok nou mete video a prive Anvan nou mete Nou mete dwa dote a sou li Video m wale montre nou an si video sa Ok Paske se sou li kle a ye. Mwen kote ti kadna ye a. Se li menm, se li menm bral chwazi pou m kapab montre nou sa ke m bral fè a. Suiv byen. M ap klike sou li. Otomatikman m klike sou li, wè li banm entèfas la kòm si son foto. Se pa foto, se videyo a. Ok. Kote ou wè m sot ansèkle a nan ti kreyon an, n ap klike sou li la byen rapid. Epi m pral montre video a kote l prive men la li prive kote wè ti kle a sou li a. Epi nap tou nap pivote ekran telefòn nan a goch. Otomatikman nou vwe l a goch wap wè la. M pral montre w e nan zòn sa la kote pou mete video a pou mete dwa dotè sou sou video a oubyen imaj la. Ok. Nap klike sou li la. Ok, sa vle di, depwè video a li menm li konsa, depi ou fini ve sou li, e nan de opsyon sa yo, wap klike sou li. Otomatikman klike sou li, men sa pou chwazi pou klike sou, pou peze dwèt ou sou li sa. Se pa peze nou avan, ni ptave dwèt ou sou li, epi ou pral anle a la pou anle anregistre. Otomatikman fin. Ou fin tape dwèt ou sou sa ki make lisans YouTube standa, ou pral anrejistre l anlè a la. Ok, otomatikman ou anrejistre l, videyo a oubyen imaj la tou gen dwa dotè sou li. Ok, lòt opsyon nou pral montre ou, nou te deja di ou sa deja, e pa mwayen de navigatè Google Chrome. Anlè a la, nou pral antre sou li la byen fasil. Nou souvan montre nou lè nou rive sou E navigatè Google Chrome nap tape www.youtube.com pou nou kapap al met telefòn nan sou vèsyon òdinatè. Paske otomatikman yon telefòn nan sou vèsyon òdinatè nap kapap fè sa ki nou bral montre nou fè. Ok. Nou al anlè ala nan ba de rechèch lan, nou al tape www.youtube.com m souvan itilize l map tou pase sou li direkteman pou m pa twòp pran anpil tan nan videyo. M antre sou li. Ok. Suiv byen. Bagay la mande pasyans. Ok. Li ban mwen entèfas la. Kon sa la fin e download la fin telechaje an le ala nan suiv byen. Ok. Li deja fin telechaje. Nou bal nan 3 ti pwen ki an le a. Ou e li kote man sek li a. A dwat la. Nou klike sou li. Mwen pral met telefòn nan sou vèsyon òdinatè la. Mwen klike sou vèsyon òdinatè. La download ankò, pasyans. Ok, paske si yon moun ou suiv video a, jan wè ki ma montre nou an, wap kapab fèl fasil, san problem, san pèdi tan, san grate tèt, san plen. Ok, li vwa fasil. Nou brale sou foto chanèl lan la. Nou bral klike sou li. Foto chanèl la nou wèl lan lè a nou tape dwèt nou sou li. Otomatikman nou fin tape dwèt nou sou li. Nou brale kote ki maki e vot chèn. Ok, wè li an lè a. Nou tape sou vot chèn. N ap telechaje yon lòt fwa ankon. Ki otomatikman fin e telechaje lap voye nou nan pèsonalize la chèn. Men ni. Se pa YouTube studio a nou ki nan lòt ki nan lòt bo a nou sa ki make pèsonalize la chèn. Nou wal klike sou li. Klike sou li la. Lap telechaje. Pasyans. Ok. Nan fon ti ouvri kamera. E ekran telefon nan tou piti. Ok. Nan fon ti ouvri la. Nan kap moun tou. Ou kote ki maki jesyon. Jesyonè. De video. Men. Jesyonè de video. Nan wak klike sou li. Sou sak maki jesyonè de video. Fon ti fèm ekran. Epi nou klike sou jesyonè de video. Pasyans, l ap telechaje yon lòt fwa ankò. Ok, l ap telechaje, n ap pran pasyans. Ok. Nou swiv byen. Nou wè kote l voye m, li voye m sou tout pil videyo ke m gen sou chanèl la. Sa vle di tout videyo sa yo si m vle mete dwa dotè sou tout nèt m ap kapab mete. Nou menm nou pral chwazi videyo nou vle a pou nou mete dwa dotè sou li. Oubyen imaj nou vle ki sou chanèl youtube nou. M pral klike sou videyo sa. W ap wè l ap tou montre w la li pa li pa li pa. Piblik tou. Apre la, kote wè ti kou a pase sou sou sa ki tankou yon grenn zye a, sa vle di li prive. Mwen klike sou videyo a. Eskize. Mwen klike sou li. La e, telechaje pou l ka voye m otomatikman kote m bezwen an. Ok. Nap fè yon ti ouvri ekran tou piti ankò. Pou nou kapab montre ou. Wè lò fin rive la. La di general. Lò fin nan general la wap kite general la wap wal tape e dwèt ou sou kote ki make plis dopsyon an. Swiv byen. Wal tape dwèt ou sou li. Ok. Anle a make detay de la video.

Talia li te anble nan sa, li vin parèt anble nan sa kounye a. Ok, n ap fè yon ti ouvri ekran ankò tou piti, eskize. N ap fè e n ap nou fè yon ti ouvri l ankò. Otomatikman nou fin ouvri l. W ap wè la. Ok, w ap wè kote menm kote wè nou te al montre w Talia ki te make lisans YouTube standard avèk creative. Koman atribisyon. Sa vle di ou bal klike sou lisans YouTube standa ankò. Ok paske se li menm otomatikman ou klike sou li ou bal ou bal mete ou bal anrejistre l ankò. Nou bal yon tou kote pou anrejistre l. Ou klike sou li. Wap otomatikman fin klike sou li wap wè se li menm ki pran plas la pou kont li la. Swiv byen, tande byen. Otomatikman fin klike sou li wap wè li pran plas la pou kont li. Mwen wap montre kote pou al anrejistre. Wap pivote ekran e a dwat. Wal anle a la. Kote ki maki anrejistre. Wale la pou anrejistre. Ok. Otomatikman ou fin fè sa, ou anrejistre l e kote wè nou montre w lan la. Videyo a tou genyen dwa dotè sou li. Ebyen se sa nou te pote pou nou kòm nouvo videyo. E mwen panse ke n ap konprann e nou wè sa ke nou montre nou an vreman senp e fasil tou. Ok, men ni. Depi nou fin antre sou li, n ap klike dwèt nou sou opsyon nou vle a. W ap wè m antre sou li la. M klike dwèt mwen sou li, w ap wè li sou lisans YouTube standa. Si w wè se anba sa li ye, sou sa li konnen pa gen dwa dotè sou li. Se lè w wè li anlè a, w ap wè otomatikman anlè a, w ap wè li gen yon koulè ki plis fonse ke sa ou wè ki anba. Tchaw tchaw a la pwochèn pou yon lòt video kap plis itil nou sitou nou menm ki gen yon chanèl YouTube. A la pwochèn se te zanmi pa nou Philemon Robinson info.